M salye tout fanatik Facebook mwen yo lan moman sa a. E non pa m se Luckson Lacroix, manb Konsyans Sove Ayiti, m se sekretè Konsyans Sove Ayiti. E jodi a la nou vin fè yon ti pale de kowonaviris la. Nou konnen kowonaviris la ap fè aktyalite lan lemond antye. E pa gon peyi k pa konn sa k rele kowonaviris la. Nou konnen maladi sa a, se yon maladi ki vrèman egzajere e ki tye anpil moun. E nou gon konfrè nou la ansanm avèk nou ki pral prezante de coronavirus la. Bonjou, bonswa entènot. Depan de lè ke nou wap nap tande video sa, non pa mwen se Dorsainvil Mercidieu. Pa bliye nou sou konsyans sove Ayiti. Jan konfrè a sot dil lan, jodi an nou vin palew de yon maladi ki se kowona viris kap fè raj a travè le mond. Nou la ansanm jodi a pou n pale nou de maladi a, answit pou n brase lide e answit pou n pote kèk prevansyon pou nou menm fanmim zantray mwen yo, kote ke de bò nou lage de bra kwaze nou pa gen pyès moun kap panse pou nou, kote ke nou pa gen pyès moun kap di nou men sa men sa pou nou fè men sa pou nou pa fè. Alò jodi a se yon rèl plezi pou nou pou ke nou vin pataje avèk ou kèk ti konesans Kèk ti enfòmasyon de peyi de maladi sa a k ap ravaje peyi an. Ansanm nou pral gade sa avèk konfrè nou ki se Luckson Lacroix.
Bon, m salye nou ankò fanatik Facebook mwen yo. E pa bliye, anvan m diskite sa m gen pou m diskite a, pa bliye abòne chanèl la, pa bliye pataje. Ankouraje nou! Nou konnen. E jèn nou ye, n ap pataje kèk ide, fòk ou pataje l. Sa m ap di an, pou l rive pi lwen, pou l sove yon lòt zanmi ou fanmi, fòk ou pataje. E fòk ou abòne. Bon, nou konnen nan peyi Dayiti kòman bagay la ye. Nou pa gon Leta, nou pa gon moun k ap panse pou nou, nou pa gen manman, n pa gen papa. Aletranje, tout moun fè prekosyon, tout leta ede pèp la, ede fanmi, ede zanmi. Men nou menm lakay nou, nou pa gen sa lakay nou. Mwen menm, m gon detay de prevansyon kòman pou nou ede tèt nou avèk maladi sa. Kòman pou nou jere maladi sa pou nou pa atrape l. E si tout fwa nou ta atrape l tou, kòman pou nou e pataje, kòman pou nou jere yon san, yon zanmi nou, yon fanmi nou. Pase nou konnen, depi nou gen maladi sa, fòk nou mete kò nou a leka, pou n pa fwote avèk moun, pou n pa pran lari, pou nou ka ede yon lòt moun, pou twòp moun pa atrape maladi sa. Bon, kisa nou genyen kòm prevansyon? Prevansyon an, nou genyen, fòk nou lave men nou, Trè souvan, nenpòt sa nou sot manyen fòk nou lave men nou, fòk nou pa bay moun akolad, fòk nou evite salye moun, anbrase moun, nou ka toujou yon zanmi nou, nou ka toujou kole avè l, ou konnen sof ke bagay la e konsa l ye, li pa pla men, li pa la men, li pa kore, li pa respè, fòk nou evite tou sa yo. Elan maladi a, kòman w ka atrape l nan men yon moun? Maladi a ou ka atrape l nan men yon moun plizyè fason. Evite bwè avèk moun alkòl, dlo, ji, nenpòt sa li a. Evite fimen avèk moun nan tou. Si moun nan gen maladi a, w al fimen avè l, w al bwè avè l. M garanti w wap atrape maladi an. E evite tou moun kap viv nan kay avèk moun, gen frè, gen zanmi ki renmen mete avèk moun. Evite mete rad nan moman sa tou avèk moun. Sa ka rive, si ou se gen madanm ou, ou ka toujou dòmi a madanm ou, ou ka toujou viv a madanm ou. E si ou genyen l tou, madanm ou pa bezwen genyen l. Konsa m ta di l, bon si ou genyen l tou, madanm ou ka genyen l. Evite tout sa yo, pase nou konnen Ayiti nou pa gen lopital, nou pa gon leta kap panse avèk nou, si tout fwa nou ta gen maladi sa, kote nou gad? Eske nou gon lopital vre, eske nou gon leta vre kap vin pran nou, kap ban nou swen e poun ta geri? Nou konnen kòman leta lakay nou fonksyone. Sa di, fè anpil, anpil, anpil prekosyon. Mwen menm m pa gen lajan pou m ba ou, m pa gen lò, m pa gen anyen pou m ba ou. Men, m ka pataje kèk pawòl ansanm avèk ou, m ka pataje kèk ti konesans ke m gen anplis. de yon moun ki Ayiti. E sitou nou konnen Ayiti nou pa gen kouran, nou pa gen anyen pou n pran nouvèl, nou pa gen entènèt pou n tande enfòmasyon de sa k ap pase lan lòt peyi yo. Se moun ki gen ti radyo a pil yo k ap tande epi lòt moun anlè yo tou ki pran enfòmasyon plis ke nou menm. Kòm leta a li menm li pa plase pou l ban nou enfòmasyon sa a yo, pou l pran li swen tou, chak jou pou l ankouraje nou pou nou fè prevansyon, pou nou fè prekosyon, pou nou ede zanmi nou, pou nou ede fanmi nou, pran prekosyon avèk maladi sa. E maladi sa tou, kòman nou ka jere l tou. Kòman nou ka pran, nou ka pran kèk ti medikaman. Dayè nou konnen lakay nou, nou gen anpil fèy. Fèy sa yo se pa achte n achte yo, ni se pa plante n plante yo. Se nan tè a nou leve nou jwenn yo. Kòm sa nou ka pran pou maladi sa ki kapab ede nou e menm ke nou ta genyen l tou, si nap konsome bagay sa yo, maladi a gendwa pase sou menm konnen w pa konnen l. Kisa l ye? Ou ka pran jenjanm, fè ti jenjanm ou chak maten epi mete ti kanèl ladan l, bwè l. Lap kenbe kò a cho, lap pèmèt maladi a antre sou ou. Bouyi aswè si chak maten, bre l, l ap bon pou ou, paske ou konnen aswè se anmè. Epi tou, lalwa, lalwa bon anpil anpil, pran ti lalwa w. Epi moun ki konn fè boutèy yo tou, sonje fè boutèy, mete jenjanm, mete kanèl, mete jiwòf. L ap bon pou nou anpil anpil, chak maten pran w ti bagay, menm ke w pral dòmi tou, pran w ti bagay l ap pèmèt kò a kenbe cho. E anplis tou, Men ki sentòm maladi a. Sentòm maladi a ki sa l ye? Se tèt fè mal, depi w santi ti tèt fè mal tanzantan, sa ou gen, sa se sentòm nan. E grip tou, sa a fè pati sentòm nan. Feblès, fatig, tout sa fè pati sentòm nan. E tou si ke w ap manje, ou pa pran sant manje a. Ou pa pran gou manje a, sa se sentòm maladi a. A vle di fè anpil anpil prekosyon epi swiv sa m di nou yo tou, byen ke m pa yon doktè, men kote m ye a mwen menm m ap tande chak fwa y ap di n men kisa pou nou pran, men kòman pou n jere tèt nou, pou nou evite maladi an. Bon, ou konnen e nwa nou ye, gen de bagay tou ou konnen nou abitye avè yo, fòk nou pran yo, epi maladi tou. Se yon bagay nou pè anpil, nou konn pèp ayisyen. E bon, konfrè a li menm, li gen detay li pral pote, li pral pote pou nou pa rapò avèk bilan kowona a Ayiti. M pral kite plas la pou konfrè a pou l esplike nou kòman sa ye. Wè mezanmi jan n tande l la, jan konfrè a di l lan, Donk fò n evite pran fè kontak avèk moun paske maladi a vrèman vrèman egzajere. Jan granm yo souvan di l, atansyon pa kapon, se mèt kò ki veye kò. Alò, se nou menm ki pou veye kò nou. Kòm prevansyon nou dwe pran, pou m ajoute sa konfrè a byen konfè pa ta pa di l, li t ap vrèman bon si n ta sèvi avèk alkòl. Nou gen alkòl jèl e answit gen alkòl likid. Pa egzanp, ou gendwa sot nan lari an la a, epi ou gen yon moun, gen yon moun pa egzanp ki gen maladi an, k ap mache ki krache atè nan lari an. Ou menm w ap mache ou menm ou pa konnen sanzatann ou met pye sou krache a, e answit ou pile l. Li t ap toujou bon lè w sot nan lari, lè w antre, anvan w antre lakay ou, Soup si tout fwa w pa gen boudin boutèy ki vann pou sa a, sa ka ye ou ka p ap pa gen kòb pou achte boutèy sa a, paske m konn jan bagay la ye nan peyi m. Ou ka ap pran yon boutèy, pa egzanp, yon boutèy pafen, debouche l yon fason, vide yon lik, vide yon ti likid alkòl ladan l, yon ti, yon ti alkòl likid, epi ansuit lè w sòti, anvan w antre, flit anba pa, anba plat pye tenis ou, oubyen soulye k nan pye w la. Konsa w a, w a, w a p ap Evite yon lòt moun pran l. E fò n pa fè movèz fwa maladi a. Si toutfwa ke ou gen maladi an, pa kache pa kache pèsòn li. Pa kache yon zanmi w li pou di zanmi sa pou fè pou pou w ap kite zanmi an antre sou ou. Fòk ou di zanmi an, m pa santi m twò byen, petèt ke m kapab santi ke m san m kapab santi sentom yonn nan sentom konfrè a sot di l la pa egzanp. M ka santi m pa twò byen, fè yon ti kanpe lwen m paske m pa santi m byen. Fòk nou pa kouri ap ba moun akolad, fòk nou evite sa yo. Alò donk, Nou pral pote enfòmasyon pou ou, pou n konnen paske atra nan peyi nou nou pa gen entè nou pa gen nou pa gen kouran, nou pa gen entènèt pou n ta fè nouvèl men nou kapab pa konn jan ka ye men pe m panse si n gen yon enfòmasyon de depatman kote ke n ap viv lan nou konn konbyen moun ki genyen l n ap fè anpil pridans alò nou prale daprè sa sante piblik di nou rapò ki soti depi 5 jen Nou genyen 2924 ka konfime. Pou depatman Lwès, n ap bay w pa depatman kounye a, depatman Lwès, depatman Lwès pou kont li l genyen 2349 ka. Depatman Atibonit, Latibonit genyen 162 ka. Depatman Sant, Sant lan genyen 91 ka. Depatman Nò, li genyen 67 ka. Depatman Sid, li genyen 53 ka. Depatman Sidès, li genyen 49 ka. Depateman Sidwès, li genyen 49 ka. Nou genyen Nòdwès ki genyen. pa egzanp 49 ka, nou gen Grandans ki gen 43 ka, nou gen Nòdès ki gen 34 ka, e answit depatman ki gen plis, ki gen pi piti ka, ki se, li se depatman Nip. Depatman Nip li gen 27 ka. Alò, pou, sa se lis ki te gentan sòti, men ka yo fèk rankontre, sa vle di nouvo ka nan 24 èdtan, pa egzanp nou gen depatman Lwès la, m ap poze tèt mwen yon kesyon, Luckson, Èske se paske depatman Lwès se li pi gran depatman ki fè ke gen tout ka sa yo? Menm pou ka, pa egzanp, nou genyen ka konfime, nou genyen 2349 ka. E answit lè w pral nan nouvo ka ankò an, an 24 è tan, se depatman Nip ki gen plis. Depatman, ekskize, depatman Lwès la ki gen plis. Sa vle di ke nan Lwès la nou genyen 160 ka. 162 ka. 162 ka, e answit nou gen konbe moun ki mouri nan adan yo, nou gen 28 moun ki mouri. An dezyèm pozisyon nou gen Latibonit ki vin an, ki vin, ki vin dèyèl avèk 8 ka konfime, 8, 8 nouvo, 8 nouvo ka konfime, ki se, e kote ke li gen 8 nouvo ka, e answit li gen 10 moun ki mouri. Pou depatman Sant lan, li gen 3 ka konfime, li an atann poko gen moun ki mouri. M di an atandan paske nou pa gen, nou pa pran pre, paske se nou menm ki la gen 2 bwa kwaze, nou pa gen yon leta, pa egzanp ki responsab, ki pran swen, ki ki pran ka pèp li, ki konnen ke pèp li egziste. Paske mwen map yon bagay, leta pa nou yo, yo konnen lè pèp la egziste sof lè gen eleksyon sèlman. Depi pral gen eleksyon la ou mèt te kote w ye a, yo mete yon doua nan tèt ba ou, pou yo di w pran prevansyon, men sa ou fè, men sa ou fè, paske yo konnen y ap bezwen w nan eleksyon. Il sifi ke yo fin yo fin eli yo pli yo. Brèf fò n tounen. Donk yo nou gen depatman Nò a ki gen ki pa gen pyès ka pandan pou moman ke 2 5 lan la, m pa konn pou moman kounye a la paske jodi a nou jodi a nou konbyen jodi a nou nou 6, m pa konnen pandan 2 ye 2 2 peryòd sa la èske l gen te ogmante men pou moman sa pou bil pou rapò ke Ministè Sante Piblik te met 2 al pou li pa gen ka konfime. Men sa pa anpeche li gen moun ki mouri, li genyen 4 moun ki mouri. Depatman Sid la gen yon ka, nou gen, nou pa gen pyès moun ki mouri. Depatman Sidès la, nou gen 0 ka, nou gen 2 moun ki mouri. Depatman Sidwès, nou gen 0 ka, e answit nou gen 2 moun ki mouri. Pou depatman Grandans lan nou gen 8 ka, men nou poko gen moun ki mouri an atandan. Pou depatman Nòdwès la, nou gen 0 ka, nou gen 3 moun ki mouri, e se depat, kòm nou sot di l talè a, depatman Nip ki gen pi piti ka, pou moman sa a, gen yon sèl ka, gen yon sèl nouvo ka, e li gen yon moun ki mouri. An total, nou genyen, pou nouvo ka, nan 24 èdtan, nou genyen 184 moun ki genyen maladi a. E answit, lè y ap gade nonb de moun ki, nonb de moun ki mouri an jeneral an Ayiti, nou gen 50 moun ki mouri an atandan. E se yon gran espwa. Wè map pale de maladi, map pale de lanmò m di se yon gran espwa. Paske si se vi ke a lòt peyi ki gen gran lopital, ki gen gran, ki gen doktè, doktè yo pa, nou pap di ke nou pa gen doktè Ayiti men podyab pov doktè nou yap travay a zong yo. Doktè ki gen kote ki gen gran materyèl nan men yo pou yo fonksyone, nou wè kantite, kantite de moun ki mouri. Map mande eske pa Bondye kap gade nou toujou? Eske pa egzanp, kisa leta di pou pèp, pou, pou, pou pèp sa a kel gen an? Eske, eske, bon, map, pafwa, leta pran, leta pran mezi, mezi pa respekte. Map mande eske leta pa kap, si leta pa kap dirije, ou byen pa gen moun kap di, se pou, se pou yo, se pou yo lage, m pa konn sa, m pa konn sa m ta di. Paske leta entèdi moun, 2 moun, o mwen 5 moun nan yon sal pou reyini. Ou gade, ou gade lè sa w wè JJ ap fè pwogram, ou gade ou wè atis ap foul moun devan moun ap fwote a moun. Eske, eske nap fè yon peyi? Se, dabò nou menm, k ap viv la nou konnen nou pa gen moun, nou pa gen leta, se nou menm k pou pran responsablite tèt nou. M ap priye nan gras, pran tout mezi yo. Si n pa bezwen pa sòti pou granmesi, ret lakay nou. Avan n, lè n fin, n ap sòti, avan n sòti lave men nou. Nou antre ankò lave men nou, lave men pa swi, e pa kòmsi lave, fò w lave men avèk savon. Lè w ap lave men w fò w konnen pou w lave tout anndan sa yo. Itilize kachne. Pa egzanp lè w pran kachnen a, pa egzanp mwen kachnen la, pa pran kachnen a gen kachnen a la nan men w konsa, non. Ou pran kachnen a nan ti kòd konsa pa egzanp pou evan, pou evite, pran kachnen w konsa, evite l konsa epi mete, mete l nan men w pa egzanp, si w gentan gen maladi a deja ou met kachnen an, sa pa ka anpeche, sa pa ka anpeche w pa gen maladi a, sa pa vle di w pa ka fonksyone ak kachnen an. Alò, ou gen pou devwa Swiv konsèy yo mezanmi. Dabò se nou k doktè tèt nou, jan konfrè a sot di l lan, nou pa gen moun k ap panse pou nou. Ann pran ann pran remèd fè paske nou nou nou nou gen nou gen nou gen anpil fèy ki kapab ki kapab e ede nou a maladi a. Pa egzanp n ap gade nan tan lontan lè te gen lòt maladi tankou ma lò lè lè te gen maladi lèp lòt maladi nou potko gen nou potko gen syantifik k t ap fè gwo vaksen sa yo. Se nou menm ki t ap bouyi chache fèy bouyi fèy. Tre mete ansanm bouyi fèy epi answit n a gade. Kòman ke n ka fè sa? Pa bliye, ou gon, w ap rann yon sèvis. Nou sou Konsyans Sove Ayiti. Ou prale, w ap abòne avèk nou. Lè w fin abòne, w ap wè yon ti flòch ki make, ki make, ki make, w ap klike sou ti klòch lan. E answit w ap wè make tout. W ap klike sou tout lan dekwa lè nenpòt videyo ke n lage w ap ka wè l an premye. Lè w wè l an premye l ap, l ap ede w. Paske gen de enfòmasyon ke nou gen pou n pote pou ou. Si w pa abòne avèk nou kòman w ap fè jwenn yo? Abòne avèk nou. Alò. Donk, nap, nou gen konfrè avèk nou, nap, nap ki, m'pa di konfrè a gon bagay ke konfrè a pa ajoute, paske nou gen anpil bagay pou ke nou pale, paske gen anpil bèl video nap pote pou nou, rann nou sèvis la, ankouraje nou, paske ou pa ka di ou Ayisyen, pou afè peyi pa konsène ou, e answit nou gen anpil bagay nou pral pale de peyi an, nou gen anpil men, nou pi bèl video ke nou ap pote pou ou, abòne avèk nou, pataje video a pou nou, avèk zanmi nou yo. Alò. Donk konfrè, m pa konn si w konn bagay ke w ap di.
Bon, m ap rejwenn ou nan bagay ou sot di, ou sot di konsa e kòman fè se depatman lwès la ki gen anpil ka? Egzakteman.
Bon, nou deja konnen nan kapital la t ap toujou gen anpil ka. Sa k koz? Imajine w byen, nan kapital la tèlman gen moun, e non sèlman gen moun, gen moun nan kapital la ki pa, tout aktivite l se pran lari. Pou pitit li manje, si l pa pran lari, s on pwoblèm. Pou l achte yon bagay, si l pa pran lari, s on pwoblèm. E tout aktivite nan kapital la, tout prèske fonksyone. Imajine w, nou pa gen yon Leta k ap panse avèk nou, ki pou di, a, l ap ede nou, menm ke n ta fè yon mwa lakay nou, menm ke n ta fè de mwa lakay nou, men kisa l ap ban nou kòm èd. Pou nou manje, pou nou bay pitit nou, pou nou pran swen kò nou. Sa vle di, se nou menm k ap bat dlo pou nou fè bè. Nou t ap toujou lan kondi, nou t ap toujou lan sitiyasyon sa. Sa vle di kapital la, li t ap toujou egzajere. E non sèlman tou, nou gen yon kantite moun yo sot voye ban nou la. Men moun sa yo gen moun ki te enfekte. Kote yo desann nan kapital la. Sa vle di, kapital la t ap toujou egzajere. Moun nan ki an pwovens lan li menm, li gen dwa gen ti manje lakay li, l al nan jaden, li pa fwote avèk moun, li antre lakay li. La, ou wè moun nan pa fwote avèk moun. Men, nan kapital la, w ap wè, moun nan li menm, fòk li al lavil, fòk li al Petyonvil, fòk li sòti pou l pran lari a pou l al brase, pou l pote manje pou timoun yo. Sa vle di, kapital la, l ap toujou egzajere. Men m priye nou an gras, fè anpil anpil prekosyon avèk maladi sa. Pase maladi a, li pa blag, nou wè gran peyi yo, jan konfrè a sot di l la, gran peyi yo, kantite moun ap mouri, mil, de mil moun ap mouri pa jou, se yon bagay ki egzajere. E yo gen leta lakay yo, yo gen materyèl lakay yo, yo gen gran doktè lakay yo, yo plen lopital. E yo tèlman gen yon moman ki rive, lopital pa ka resevwa moun, se an liy yo fè tès, lakay nou nou pa kapab. Si nou pa gen lopital ki pou resevwa nou, nou pa gen moun k ap ban nou èd, nou pa gen moun k ap di nou se kowona nou genyen si nou santi yon sentòm. Sa vle di, nan tout kondisyon, tout pwoblèm yo vin pou nou. Sa vle di, fòk nou evite avèk maladi an. Pase maladi a pa blag, evite, evite, evite. Pase evite pa kapon. Mezanmi m salye nou tout moun kap gade video a m salye nou konpliman pase m konnen nou ap gade video a pase nou ta renmen konnen sak kowona nou ta renmen ki prevansyon pou moun pran ki prekosyon pou moun pran pou maladi a e m konnen gen anpil moun ayiti ki pa gen entènèt ki pa gen kouran ki pou tande oubyen ki pou ouvè radyo li pou l gade yon ti videyo oubyen ki pou ouvè televizyon l pou l pran ti nouvèl de sa k ap pase Ayiti oubyen de sa k ap pase yon lòt peyi, kapab pa genyen l. E moun ki genyen l lan tou, toujou ankouraje, ankouraje nou, pataje videyo a, e like videyo a, abòne ansanm avèk videyo a, chak ti videyo nou lage, n ap toujou ka wè l, l ap toujou ka moute sou YouTube ou. M salye nou, e si konfrè a gen yon lòt bagay l ap di, M lè se la sav. Wè ankò yon fwa map di nou tout yon gran mèsi davwa ke nou pral gade video sa e kote ke nou pral pataje video sa pou nou. Donke pa bliye nou se nou te sou konsyans sove Ayiti. Nou espere rankontre avèk ou a la pwochèn. Babay. Tchaw.